Se sa lakèy Seneca 2 di. Mèsi bokou.
Mèsi bokou Mesye le Minis. Bon fon ti pale rapidman nou gen grafe jil frechè talan ki jwe menm. Freo fo di sa tou. Gran fre.
Ou a konpa. Donk nap salye konpa event deske l fè deplasman an vin jis an afrik e nou menm telespektatè yo. Mèsi dèske n ap ankouraje sa. Finalman, ki jan tansyon an ye? Èske ou santi strès la desann paske jou a rive, anpil preparasyon, finalman nou gen chans pou n pèmèt ke pèp senegalè a pou yo gade Movie sa a? Ki jan sa ye menm? Bon, se yon satisfaksyon ekstraòdinè paske gen yon gwo pwosesis kite dèyè sa gen anpil travay kite fèt long vwayaj yon ekip moun ki sakrifye yo yon gouvèneman senegalè ki kolabore byen avè nou ki byen akeyi nou se nè k yn mèvèy ke nou nou pase a yon lòt etap nan sinema nou an. Bon kòm m konnen nap running late zanmi m ou byen abiye kòm toujou chèlbè epi nou pral gade movie a apre nap pale aprè. San pwoblèm mèsi anpil. Sa a se te rapidman n pran Philippe Saint Louis ki fè pati de delegasyon sa a. Mezanmi, mezanmi, mezanmi, poukisa, ala, poukisa tout sa a? Bon, m oblije met kò m wi jan Wilfrid, s on evènman. Ok.
Tout moun ki konnen m konnen ke kostim nan se pa teni de predileksyon mwen men.

Se tout yon branle ba kom si m ta di w fanfan tu vwa e donk se ekstwòdinè ske nou viv la donk son bèl eksperyans. Ou konn yonn nan pi gwo eksperyans m fenk fè la a se ke minis kilti la li di m pa rapò a lwa peyi a li pa otorize sou tè sa a pou l pale okenn lòt lang ke fransè menm lè l pale anglè men pou otan lakay pa nou se totalman diferan. Se sè la lang ofisyèl se le fransè. Sa vle di ke e lakay pa nou si n betize minis yo ap pale angle avè nou tu vòd. A vle di ke se menm jan tou lè w antre isi ou remake ke e lajan ameriken an pa gen pa gen dwa sou ou. Sa vle di se kouri al chanje l. Sa vle di ou pa ka achte a oken lòt kòb ke monè nasyonal la tu vwa. Donk jan m di w li a se yon peyi ke w wè gen mizè ladan l, gen difikilte men w wè se yon peyi ki gen lòd, se yon peyi ki gen otorite e se yon peyi kote leta ap fè travay li. Kanmenm, ou pral gen chans pou w gade pwodui final la, kisa w konte rejwenn ladan l pou w satisfè? Bon, mwen menm mwen te deja, m pa kwè ke gen anyen de plis m pral jwenn, m petèt pral apresye aspè teknik yo, men mwen jwe lan fim nan, mwen konn kontni fim nan, e mwen menm se sitou kontni a ki fasine m, donk m deja konnen m ap satisfè, e playing yo bon tou, tout aktè yo byen pase. Donk m ap repete l ankò, m kwè m te di l deja sou Konpa Events, se s on bon fim, s on bèl fim, s on gwo fim. Mèsi anpil. Mèsi. Ebyen rapidman n ap kontinye, nou gen the main act, the main actress ki jwe nan movie sa a ankò se Je m'en souviens, grande première nan Dakar Senegal. Rapidman, mwen m konn on ti non gate, Nana, m pa konn si de bon non an se Nana? Kòman ou rele? Nana Sentelwa.
Nana Sentelwa.
Nana se yon plezi, byen abiye. Oh my God! Hum! An teni ki reprezante lokal. Rapidman, ann fè yon ti pale de movie a kòm nou pa gen anpil tan. Se ki wòl ou jwe nan movie a?
Youn nan, bon, aktris prensipal movie a.
Ok. De ki sa movie an pale menm? Ki sa w, ki, ki. Movie a se istwa yon jèn fi k ap chèche tèt li, k ap chèche idantite l, k ap ese. ki pase pa yon tram d'emosyon, desepsyon, kolè, jwa, dekourajman, donk li li nan yon kèt pou li dekouvri pèsonalite l, donk se sou sa fim nan baze. Ok. Kisa ki te difisil nan reyalizasyon sa pou ou menm pèsonèlman?
Pou m enkane wol yon. dam ki dan lè fòs paske de manyè natirèl mwen trè girly kòm yo di donk li te mande pou m gade anpil emisyon pou m pratike demach lan pou m pratike yon demach ki parèt plis maskilen donk vrèman rantre tèt mwen nan pèsonaj yon moun ki kanmèm gen de karaktè ki ase diferan de mwen. Konbyen fim ou jwe deja?
Eske sa se premye fim ou? Non, m panse mwen sou petèt 5. 5.
De tout fason, nou pral kite w antre paske nou gen yon lè k ap kouri pou n al gade fim nan epi apre sa n a fè yon ti pale nan kwen se t yon plezi. Sètènman. Mèsi anpil.
Ebyen, rapidman, ann pran Rigolo, Afriken Ayisyen pa nou an. Sa vre! Men sa m t ap pale a. Fon ti avanse la zanmi m. Sa k ap bay menm? Ebyen nou la nan fòm, nou nan Senegal. Nou vini pou Je m'en souviens, Movie Première. Kòm je dis tantôt, c'est le temps de l'action. Il faut. Pase a laksyon. Rapidman, m wè w yon teni ki trè chèlbè, trè pwòp, trè clean, men kanmenm ou fè yon melanj de Ayi e Afriken, Ayisyen. Wi, se konsa l toujou ye. Ou konnen mwen menm depi m yon kote, m vle fè sa m fil la. W ap gade tout moun ki la a, chak moun yo diferan, yo pwòp nan jan pa yo, clean nan jan pa yo. Epi sa vin bay melanj lan, epi tablo a vin, anfèt mozayik la li menm li rasanble, epi baw! Dezyèm film ou avèk Lichat, kisa w konte rejwenn? Ilè vrè ke ou jwe, men kanmenm, gade pwodui final la an prezans yon gwoup de moun ki pral reyaji, swa ki pral kriye, ki pral bat bravo, sa kanmenm eksitan ou pa? Men wi, se eksitan, paske kanmenm yon pwodui ki, mwen menm t ap di talè a, se tankou se yon fanm ki ansent, oubyen se yon prizonye ki anvi, ki anvi de twouve sa libète, e la mennan prizonye a lage, oubyen fanm ansent lan li akouche. Pas de césarienne. Donk ti bebe a nan menw oubyen prizonye a li antre lakay li. Li tout bagay tout libète moun retrouve. Donk se se kòm sa e avèk je m'en souviens donk ou ou son pwodwi ki la kap wap travay ou Senegal ou Cayman Island ou Jamaica ou Ayiti ou Canada ou Etazini ou nan montaj ou nan pòs pwodiksyon finalman epi ou wè bagay la pral nan sal ou di tèt ou waw se ton trè bon travay franchman konpliman a tèt ou e a tout ekip A ou menm tou ki fè deplasman kòm konpayi vèt pou vin non sèlman sipòte sa k ap fèt la e osi montre peyi Dayiti e men sa n ap fè nan Senegal e mwen m byen kontan nou nou akonpanye pa la Jandarmeri Nasyonal e la Gad Nasyonal de Majò, Minis de la Kilti e otr se vrèman Leta. du Sénégal ki akonpanye nou nan sa kap fèt la e franchman mèsi Ayiti se ton tou kwa. Baww fò di sa wi wè talè rapidman ann pran direktè Robinson Lovens ki se mesye sa nou wè la nou kòmanse ansanm son frè on zanmi e m sipòte l nan tout sal fè men kanmenm ki toujou byen abiye tou. Chak fwa m pral bò kote w genlè fò m mete m yon lòt jan pase m paka konprann sa k ap fèt. Wè jan n sanble. Wap, s on plezi. Kanmenm se t on rèv.
Etan k on jèn ayisyen ki soti Pòdepè k ap reve jodi a kèlke kote nou ye nou nan lakou Dakar Senegal. Grand Sortir film Je m'en souviens, pwodiksyon w, fim ou, travay ou, kijan w santi w? Monchè map travèse yon emosyon m poko janm ki poko janm rive m, sanble se paske mwen rejwenn akèy oubyen ankadreman ke m panse mwen te sipoze jwenn kote map reprezante an. E li ekstraòdinè, kòmsi la, lè w la, talan ou konnen w genyen an, Talan wap travay lan w wè valè l genyen so men e youn nan bagay ki ki pral pawòl mwen pou tout jèn gason tout zanmi m pa limite anyen paske nou la de 16 zè dtan m kwè kote nou sòti an e se ke pa limite anyen si m te limite tèt mwen de 16 zè 16 zè dtan a kote map viv a la m pa tap oze panse m ka fon bagay la so li fèt tretman ekstraòdinè e mwen. Oze anpil tou paske moun gen moun la gen direktè sinema e senegal nan ki la gen moun ki sòti kot divwa nan film festival ki vin la so men menm mwen toujou open e ouvè poum pran risk yo poum fè moun ki konnen gade poum fè gran gade paske mwen menm objektif tèt mwen se travay pou tout sam fè pi bon pi bon pi bon map tou bay garanti an la Openly, film sa pi bon ke Married Men. Rapidman nou kapab di Married Men nou t ale Los Angeles ki t on step up. Avèk Je m'en souviens nou antre Dakar Senegal ki s on kepòt 3 echèl anlè. What's the next step?
The next step will be on lòt bagay sinema ayisyen an bezwen. So m t al Los Angeles a film nan m panse l te fè sa pou l te fè a ki se Married Men kòm on film ayisyen. Youn nan bagay mwen pa vle pèsonn k ap gade show a la confuse avè l. Film sa, sa nap gade la yo, nou sot wè minis kilti an, nou gen yon pakèt gwo jandam ki la, nou gen lòt minis ki la, e yon pakèt gwo kòmandan ki la, e se pa yon film afriken yo vin gade. Yo fè deplasman pou yon film ayisyen. M vle nou konprann sa, e nou gen anpil aktè afriken ladan l, sè vre nou gen anpil komsi mega star afriken, men yo tout konnen ke yo nan yon pwodui ayisyen. So m panse fòk ayisyen bat bravo pou bagay sa yo, fòk ayisyen santi ke nou menm ayisyen Nou fè listwa nan tout sans menn. Se pou la premyè fwa yon kolaborasyon nan nivo sa fèt. E menm jan Senegalè yo kontan, nou menm Ayisyen nou kontan tou. E pou m ba w yon lòt, pou m rapid reponn kesyon an menn, next sa k pral fèt la se yon bagay ankò k ap moute yon 5 echèl an avan pou sinema ayisyen an pi rèd. Rapidman, n ap gen chans pou n pale aprè fim nan pou m pran avi. Men kanmenm fò m al gade pou m ka kritike tou. De tout fason, sa. M se pi gwo kritik mwen. Gen anpil moun ki pa konn sa. E misye trè profesyonèl nan sa lap fè a. M sonje lè Married Man misye gade film nan misye di Maes m pap pran sa nan men w retire l. So m pa vle tout moun panse son mikro. Sonje Nepoz nap sot Nepoz gen nenpòt 400 kòmantè pozitif e lè sa ou di konsa mwen menm a mikro a fò m jwenn yon bagay negatif. So se ke pandan nou ekip lan misye ap pouse pou nou fè sa ki bon. Se pa just yon pwopagann kap fèt. Misye trè pa konsa ok. Non fòk nou travay paske fòk mwen ede w pou avanse vè si nou pat fè sa meri dmen nou tal alewòd jodi a la nou patap daka senegal ki son plis rapidman nou pral fon ti pale avèk mesye la zanmi m frè m blòd mwen ki se djo time
djo.
Anpil frechè. Pa di mwen depi ou fè deplasman ou vin pi fre. Lè w lakay, ou bay yon koulè lakay men jodi a la, ou trè entènasyonal. Se sa k pase men.
Nou entènasyonal. So fò n fè yon bagay entènasyonal men. Ou konprann? M ap salye tout moun an jeneral men m ap bat bravo. Mwen m pa vin di yon pakèt bagay la. M ap bat bravo pou mesye sa a, Wabi. Ou wè moun ki vin la men, minis, ou konprann, yo ba yo, ba yo pran lève. Ou konprann? Ba yo entènasyonal. Mwen m ta renmen. e tout ayisyen an jeneral menn an nou pouse e pa sèl wabi an nou pouse seleksyon an nou pouse mesye sa konpayi vin tout moun menn pou nou pouse paske bagay yo diferan deyò nou wè bagay ba yo diferan tout moun ap ede tout moun ap bay love pa yo men nou menm pafwa nou pa vle bay li ok mesye a travay gade li kros entènasyonal apre mèd menl je m'en souviens gade moun yo pa konnen nou se travay nou ki fè yo welcome yo. So sa vle di kote nou tap soti la pou moun yo konnen nou eske ou konprann so se travay nou so m ta renmen menn bay plus love la je m'en souviens gen lòt bagay kap vin ankò gen lòt gwo bagay kap vin ankò gen lòt gwo peyi ki prale ou konprann ou menm ki aktè menn de gason sou ou mesye sa li pa fè bay yon zanmi se aktè lap chache se pouse lap pouse talan nou bezwen yon lòt bagay yon lòt figi menn yon lòt vizaj menn epi mesye sa zanmim zanmim zanmim frèm ah zanmim.
Joe nou pral andan la wi fon ale nou ale. Fon al gade movie la. Oh bòdòy m bliye diw sa ou move. Senp clean pwòp menm jan avèw.